Se kisa pelej ye pou ou egzakteman? E kisa l ye pou Rutshelle tou? Kiyès li ye pou nou tou lè 2 a? Bon, m panse kesyon sa ta dwe poze Rutshelle li. Poukisa w pa t poze l li? Gèlè, m pa t konnen.
M potko konnen non. M potko konnen. Gèlè fò m mennen l bak nan hat sit la. Non, Teddy! Gèlè fò.

Ok premye bagay m pat vrèman anvi pale de Rutshelle nan nan emisyon an m pa non paske m panse ke m te sòti nan Chokarella m te just bay ide pa m an nou di verite pa m men m gentan konnen sou ti landeng mwen yo pap kite m sòti la non m pap kite w sòti la pou w pa ban m yon ti bagay m bezwen konn yon ti bagay yeah men fòk nou wè ke se Blondy ki poze m kesyon an se pa mwen menm ki rete sou sijè a. Nap pozem kesyon lem reponn. A fwa plag.
Lem reponn m pa tande mwen k pwoblem nan. Apa Vanessa ap metem nan hot seat la a m pa konprann.
Wap pozem kesyon lem reponn wap tande se mwen k pwoblem nan. Eske nou te eske nou te close yè m te panse sa wi bon an nou di pou mwen m te close avèl paske son moun e nenpòt pwojè m genyen m tap relel nenpòt bagay la m te mèt parèt la m jwenn yon milyon dola la m panse se premye moun m tap rele pou m di tande nou m jwenn yon milyon dola. Eske lò ta pral fè full package yo tap travay sou album nan eske nou te toujou nan relasyon eske ou te bezwen featuring eske ou te bezwen pou li te sou album nan ou byen ou kwa eske ou te konn voye mizik yo ba li pou li tande pou l baw opinyon l sal panse tout sa. M potko vrèman gen gen konsèp album nan of course nou gen mizik ke nou konn pataje anpil mizik nan nan album pal yo kem te gentan konnen m gon mizik m gon mizik kite sou album nan adikte kem te vrèman fon bèl on bèl travay sou li se domaj. Mwen adikte a?
Ou sòt ki travay ou te fè sou li kòmsi ou te met vwa sou li? Of course se te mwen se se te Vanessa se te Rutshelle featuring Vanessa. Holy shit! Yeah. Mwen adikte wi. Bien sûr.
Mhm.
Oh se ton featuring li te ye. So lè zanmi an kraze li vin pa yon featuring ankò. Yeah. Holy crap! Mhm. Chèz la cho. Chèz la cho Vanessa ou pap swit chèz la se chèz envite yo ki cho. Nou tou lè 2 ap cho la cheri sou wè sa. Wap chofe m wi la genlè. Yeah donk nou se sur ke nou te konn pataje men pat vreman ko genyen tout konsèp album mwen an e ki te gentan fèt yeah. So album nan te gentan ap travay avan ke ou menm ou te komanse avèk album paw la? Mwen te genyen kèk mizik ke m t ap travay men nou pa t nan pase pa bliye ke albòm pa l lan ap fèt depi dizan e li vin nan douzan so ou gon ide Yes m gon ide Ok men mwen menm se ane pase m kòmanse travay albòm mwen Travay albòm ou an Ok ok Ki relasyon w gen vrèman avèk Samuel, ex manager l la. Paske m santi komsi Samuel se manager w kounya oubyen? Non, manager m se Andy Tibert depi nan komansman. Se sa map di, paske but ki relasyon nou genyen egzakteman? Se yon moun ki konnen m nan biznis lan depi avan e ki toujou di m, ki toujou montre m apresyasyon l parapò avèk sa map fè. E m panse son moun si m ta chèche nimewo l la m rele l lap toujou banm bon konsèy paske li konn pale ansanm avèk manadjè m se moun yo prèske nan menm baay sa yo yo konn pale men li pa manadjè m e se pa sa. So Samuel pa baw ankenn ide lè wap sòti full package album sa ke ou fèk sòti an kòmsi pou l ta di w Routshelle ap sòti yon album fè sa, fè sa ou menm. Why would he do that? M panse ke Samuel son moun ki, m panse Samuel son moun ki ki pwofesyonèl donk m pa kwè l ta pral rive nan. Poukisa li ansyen manager Rutshelle poukisa ou de ou kòmsi ou dewoule yon relasyon ansanm avèk li ou menm? Ki relasyon my love? Se sa map chèf chese konprann paske. Non men si w di mwen devlope yon relasyon fòk ou di m ki relasyon like. Ok ou vle m di w ki relasyon paske pa bliye ke. M panse ke lè album release party Rutshelle lan tap fèt, mwen tap ede li planifye sa. And Oh, e pa, e pa, e pa sa w te, sa nou te fè menm jou avè m nan menm, a la dènyè minit nou fè l menm jou avè m 15 minit bò kote m nan. Non, non, non, non, non, non.
Nou te gentan set our date. Eh eh, nou pa fè l menm jou avè w. Okontrè, nou panse ke ou fè l menm jou avè nou. Se sa ke nou panse. Nou pa fè l menm jan avè w. Nou panse ke ou fè pou w la menm jan avèk nou. M panse ke diferans ki genyen se ke li lojik n ap sòti yon albòm 12 so lavèy nou fè yon bagay. But, m panse ke nou fè yon dènye kout kle lè nou konnen ke m ap fè yon bagay epi nou mete l piblik. Yeah, paske li pa t. Wait, I did that. Yeah, I know you did.
Yes, I did that. I know you did.
I did that because ou t ap fè release party pa w lan, l ap fè release party pa l lan, nou tou lè de te mete l. Sa ou I guess se sak fè ke nou pat konnen paske paw la te prive, pal lan te prive. Se sèlman media ke nou ta pral envite but chak lè nou rele tout media yo di oh nou pral nan Vanessa lè nou sot nan Vanessa kòm pa Rutshelle la 2 zè tan aprè na pral jwenn Rutshelle. So mwen menm mwen dil oh Vanessa ap fè yon Yon release party today too so since pa Vanessa ap la pou 11 heures media yo se la yo pral anvan so ann ouvè pò la pou fanatik yo gentan vini 2 zè de tan sa wap gen moun andedan mwen pat fèl kòmsi pou kraze pò la paske pò la pat public. Non banm di w, m pa panse ke w ap fè anyen pou kraze l. Sa m sur, m sur a 300 pousan. Yes, pò la pat piblik. So nou pat fè l, m pat fè l pou sa, m te jis fè l m di M pa vle pandan medya yo kote w la epi pou anndan an vid. Ou konprann paske se mèdi pou medya l t ap fèt. M di ban m ouvè pa l yo pou fanatik li yo. Kounye a pou fanatik yo ka vini ann atandan ke medya yo avèk ou so lè medya yo fini yo pral vin jwenn ou. Se sa k fè m te ouvè l but it wasn't to do anything.
So, ou te mande m yon kesyon toutalè a kounye a m pral eksplike w rezon ki fè ke mwen nan tèt mwen m panse ke w ap travay avèk Samuel paske lè Rutshelle bay fè CD, mayo, postè. Rutshelle rele l plase kòmand lan, moun yo pran kòmand lan epi Samuel rele pou l bay fè pò yo. Samuel?
Yes, nan men menm moun nan. Oh wow, fò m rele Samuel pou m konnen, genlè gen bagay ou konnen pase m. Yeah, so ou pa okouran de sa? Non!
Yes, Samuel rele pou l bay, pral di. Fò m rele Samuel. E poutan m ap tann Samuel wi nan staff mwen, ou konn sa? M vle, m vle travay avè l, he's so good. Ou vle ex manager Rutshelle la nan staff ou? Why not, he's so good. It's so good! So ou pat okouran ke CD yo, poster yo, Rutshelle pat gentan jwenn yo jou sa paske moun ki fèl kap travay avèl depi 10 ans de cela Samuel bal kòmand paw la epi moun nan panse se te menm kòmand lan epi yo mixed up lè Rutshelle al pran pal yo on jou Li te ka avan just pran pam yo e menm nou menm nan.
Li te ka just pran paw yo? Li te ka bay, li bay bagay pitit li, m bay bagay manmanm.
Waww li bay bagay pitit li ou bay bagay manmanw but ou ka ou kapab understand I'm kidding yeah mpat konnen mpat konnen but ou kapab understand koman sa vreman koman sa stressful paske lal pran yo she was devastated. Li tap kriye because li pat gen poster ni ni CD pou li te bay fanatik yo pou te siyen. Men poukisa li te fè a la dernière minute then? Li pat fè yo a la dernière minute, li plase kòmand la depi 2 semèn, Samuel rele depi 2 semèn tou pou l plase kòmand pou w la. Why yo, why pa l lan pa dispo? Paske moun nan konnen manager Samuel se manager Rutshelle. So nou tèlman sanble l pa wè ke se mwen ki nan ki nan poster a? Moun nan pa janm peye atansyon ak sa. Oh wow! Ok, anben nap map rele l twin kounya. Ann kontinye.
Waww kisak vin ban nou Vanessa sa jodi jounen jodia m santi yon Vanessa ki gon ti epis ki gon ti piman l gon ti asid nan granmoun nan granmoun 31 ans gentan vin avèk yon bosalite yon sovaj nan granmoun but banm di w gen anpil moun ki konfonn yon moun ki janti avèk yon moun ki an nou di ki pè moun gon gwo diferans ou konprann m ka toujou moun ki pi sweet lan. Ou pa gen ankenn, ou pa fè m anyen pou m ba w move side la oubyen pou m pouse grif mwen. Of course gen moun k ap mache ak tout grif yo deyò. Yo just di w bonjou la, li santi l ta rape w. Li bagay but gen de moun tou lè w wè yo tout sweet sa, menm wè menm kantite sweetness lan. Depi ou vire l nan lòt bò a, se menm sa w ap jwenn. E m panse ke m se Vanessa sa, ou konprann? Grenn rezon ki fè petèt yon moun ka wè m yon ti jan gen ti piman sa w ap di an lan, se paske petèt m sibi, petèt ke gen bagay ki pa fè m plezi, m revòlte, m ap pale. Yeah, ou revòlte. Yeah, that's it.
Èske nou ka di kounye a nou gen yon Vanessa ki ap revòlte, e sa se sa ke li ye? Egzakteman, egzakteman.
Yon Vanessa ki pa chwazi yo mete pye sou kou l, paske why pou m kite sa fèt, ou konprann? Why pou m kite sa fèt? Poukisa w chwazi kounye a, aprè full package, Ahh on si bèl album m kapab di w grandi anpil nan album sa ti Vanessa m konn ap tande ou konprann lontan avèk Toby ou konprann m wè son Vanessa ki gon ki pran maturite nan tèks yo nan lyrics yo ou ka wè gon gwo maturite ki rantre lakay w poukisa w chwazi se kounya Eske sa fè pati de de pwomosyon album ou? Li tap on move pwomosyon si se ta on pwomosyon l tap ye ou konprann? E m panse ke si m son moun ki t ap chèche nan bòn gras tout moun, chèche pou tout moun renmen l, chèche pou tout moun pouse albòm li, m panse ke m t ap fè ipokrizi. M panse ke m t ap rete la, m t ap fè ti manmi cheri, ti pitit cheri. M panse ke m t ap rete la jis pou tout moun ka renmen m. Jis pou tout moun ka renmen m. Ou konprann sa m ap di w lan? Whatever sa k t ap pase a, m t ap fèmen zye m sou li. Whatever sa k t ap deranje m nan. M te ka rele yon zanmi m, rele moun lakay mwen plenyen, kriye, but kou m parèt nan piblik jis pou tout moun ka renmen m, mwen t ap fè ipokrizi a. Ou konprann? M pa panse ke se yon moman ke m chwazi. Paske si w ap sonje, lè moun kòmanse pale de èske gen yon pwoblèm ant nou de, se paske m te. Retire oh mwen redi bagay sa yo. M kwèm t sou sou Instagram mwen te unfollow li ok m pa konnen kòman yon moun wè ke mwen unfollow li epi sa kòmanse fè pawòl anpil ok epi lè mwen rive nan aktyalite Etchen Mario mande m èske gon bagay Tonymix mande m èske gon bagay ant ou menm ansanm avèk Rutshelle I said no. Pa antre nan bagay nou. Paske se te sa enèji an te ye. Enèji an se te si yon moun parèt la ok m granmoun m follow yon moun epi ou te fè m follow li. So eske gen yon bagay ki pase non pa antre nan sa paske li pa gen okenn rapò avèk piblik lan se yon bagay ki pase antre nou right. Men kounya la. Lè mwen menm mwen kanpe konsa epi m santi ke se pa konsa lòt bò a kanpe oubyen m santi ke lòt bò a parèt tankou se mwen ki fè l yon bagay, m pa mouri. M pa yon moun mouri. Ou konprann? Se pa ou ki pral defann, e pa ou ki pral defann mwen. Se mwen ki pou kanpe pou tèt. E pa ou ki pral kanpe pou mwen, se mwen ki pou kanpe pou tèt mwen. So lè m gade mwen wè kounye an tout bagay la vin vire kont mwen. Kont ou menm.
Pandan ke m ap fè tout sa m kapab pou m kenbe l on jan oubyen pou m jere l on jan, se nòmal fò m pale verite m. Se pa on, se pa on, se pa on, e pa on desizyon pwomosyonèl, sinon m garanti w, m garanti w, m t ap manman pitit nan moman an la jis pou tout moun te ka renmen m. Men malerezman m pa, m pa soufri sendwom sa, moun mèt jure m, moun mèt bagay, I don't care, as long as Vanessa la pou Vanessa, se sa k enpòtan.
Ok e dat 12 la poukisa? Li te la, m pa konnen, se yon dat menm jan a tout moun. M panse ke lanati ap fè travay li. So li.
M jis pa chanje dat la, that's all I did. So w te deja gen dat sa deja? Yeah. M jis pa chanje l. Lè m wè 2 jou avan gen yon lòt albòm k ap sòti, epi. M panse l te plis ke 2 jou avan. Ou sur?
Konbyen jou li te ye baby? M sur ke li te plis ke 2 jou avan. Konbyen jou li te ye? Paske m panse ke lè li di lap sòti, nenpòt yon semèn avan. Non, I don't think so. I think so. Si li pa 2, li 3, but li pa yon semèn.
Poukisa ou pat chanje dat paw la? Why would I baby?
Ou tap chanje pwa la bon di Ferdinand. Yes why m tap chanjel paske de rezon m tap chanjel paske m twouve ke sa se te se tap smart move lan paske m tap jwenn sipò tout moun ki ap sipòtel yes sa se bagay bezwen tout moun nan kan pa avw la nap kontinye yes pou rezon sa premyèman m tap chanjel epi jis poum pat parèt kòmsi tout sal fè map fèl tou. Tout sa l fè, an fè. Ya.
Men non.
Men non. Premye bagay, premye bagay m panse, ou on ti jan enfliyanse e m ka konprann. Pase sa son. M pa enfliyanse. Son enfliyans k ap pale la. Non m pa enfliyanse. Ban m do ti pawòl.
Blondy m ka chita m pale w de ou. Pase w son, wè, m pa pale de ou menm non, m ap pale de Blondedy Ferdinand. Kòmsi karaktè ke m konnen an. Ou pa t ap chanje l pou ryen o mond cheri doudou. Biznis map a la m tap chanje. Listen to me, ou pa tap chanje l pou ryen o mond, pou ki rezon? Ou depanse kòb ou pou w sòti album ou, album ou bon, ou son fanm kap fè mizik, ou pa gen anyen ki pou fè w pè sòti yon album. Premyèman, premyèman paske son endistri, endistri an pa vle di si yon piblik achte yon album li pa gen kòb pou l achte yon dezyèm album, tou gon pakèt moun ki sipòte tou lè 2 album nan, gon pakèt moun ki sipòlte tou lè 2. Menm si w pat chwazi fè l. Gon pakèt moun ki sipòte tou lè 2 album nan e pa gen anyen ki sòti nan yo, se mizik. Se pa kòmsi m ta di w moun nan ap fè yon konsè kote ke 2 moun pa ka la an menm tan m chwazi fè yon konsè an fas li. No! This is music, se yon bagay ki nan ki nan telefòn ou. M ka fin achte album ou m tande l m enjoy, m achte album lòt la m tande l enjoy. Nou just fè bagay la fè yon big deal. Paske petèt se endistri an ki konsa, nou tèlman ti jan kwense, nou tèlman gen yon ide krab, fò m rale l anba, se sèl mwen k pou anlè. Men at di èn òf de de, ann fè yon lojik bebe, ki mal ki gen nan sa de albòm sòti? Montre m krim nan. De albòm de moun ki te de bon zanmi. Al vanyen kounye a, sa se prive, w ap pale m de lòt bagay la. De albòm de moun ki ap sòti albòm ansanm. I mean, ou di konsa ke ou konnen mwen t ap fè l, but. Ou tap fèl? M jwenn opòtinite. Ou jis pa nan moman pou sa. Non, non, non. M jwenn opòtinite sa yo toutan. Mwen koule. Why?
Paske m toujou twouve ke li pa, biznisman palan, li pa pwofitab. Ok.
Ou sot di konsa ke se rezon sa, menm lè ke m te chwazi pa t sipòte w, e se rezon sa menm ki fè m pa t ka sipòte Full Package. Paske. Depi 2 semèn m chita m fè entèvyou avèk Rutshelle, m konnen full package ap sòti, tu vois tout afè m gentan prepare pou m on board avèk full package. Unlike you ou menm m pat konnen ke w te gen album ki tap sòti, m pat konn anyen se britsoukou 12 novanm album ou ap sòti tou. M gentan fin chita, m gentan fin planifye tout bagay ansanm avèk li. So w imajine w kounya a la. Non m pa gen pwoblèm avèk sa.
Non se sa map di w se pa chwazi m te chwazi. Ou jis pat gen chwa. Ou bay moun on chwa. Ou te bay moun on chwa. Kòm si vrè moun Rutshelle te gentan chita pale avèk yo, fè reyinyon avèk yo, li bezwen yo nan staff li. Men banm poze yon kesyon pandan w di sa. Wi. Chita nan staff Rutshelle pou li sòti albòm ni, te ka anpeche w ba on lòt atis love? M pa mande pou w fè sa w tap fè a paske m konnen ke ou pouse albòm Rutshelle la anpil. E ou pa tap janm al pouse albòm nan jan w ap pam nan menm jan w pouse pa l la. I would have.
Yeah but e pa menm jan. But banm di w kisak tap deranje pou w te just ba yon love just one banm di w just for one day. 12 novanm nan.
Paske w konnen l tap deranje atis ou a. Non e pa vre. And you know what mwen menm li pa tap deranje m. E pa vre. On moun ba yon lòt moun yon love pa tap deranje m. M pa gen pwoblèm a moun ki bay moun love. Li pa tap deranje l ditou paske l pa janm li pa janm an oken ka di m ke Blondedy pa pouse Vanessa. Ou pa tap janm di l tou e besti w.
Ahh come on Vanessa My love Let me tell you something My baby I'm being honest with you right now Yeah I'm being honest with you one hundred percent right now Se pa yon moun ki menm janm vle pale ansanm avèk ou Kòmsi pale de ou Li pa vle pran ankenn sijè ki gen rapò avèk ou Li di ke Se te pitit fi l, s on timoun li te renmen, s on timoun li ke l toujou renmen, ke l bay anpil. An palan de sa, li pa t konn ede w? M te konn ede l tou, it was both way.
Nan ki sans ou te konn ede l? Nan tout sans ke l te konn ede m yo. Ki sans yo ye?
Lajan, rad, soulye, machin, kay? Kounye a, fò w mande l nan ki sans li te konn ede m nan. Mizikalman, like, tell me! Mande m tou.
Mande l anvan, lè l fin di w, m ap di w.
Ou mande m pou m fè yon lòt atis avè l? Alèz.
Nou pa ka poze m kesyon sèlman kòm si se sèl mwen. Edson, Alò, ba, ò, e pa kòm se mwen sèlman. M poze l kesyon tou. Nan ki sans ou te konn ede Vanessa ke Vanessa pa t konn ede w? Li pa t konn ba w kòb. O, lajan?
Mh. Li te konn ban m kòb wi. Really?
Yeah, anpil kòb. Li te konn okipe m menm. Are we, are you being sarcastic right now? Because I'm thinking this like it is true, like, like, like. Like for real no money? Sil gen kob fol banm kob pa vre epa manmanm li ye li peye lekol pou mwen tout bay. Non seryezman Vanessa eske te gen kob envolve anything ou byen se jis mizikalman li te konn ede w menm jan ke w te konn poste pou li paske m te konnen wap bal anpil sipò tou ou menm. M te konn pran gwo frap pou li tou. Li pran anpil gwo frap pou ou tou paske aprè mizik li sòti avè w la m kwè yo te jwe yo te fon vwa yo di se li menm avè w kap fè lanmou. Se li menm avè l yeah yeah nou tou lè 2 pran frap wi. So li te bo vre ye sam di w wi.
Eske Nathalie se bon zanmi w kounya? Kiyès ki Nathalie?
Ou pa konn Nathalie?
Non.
Kiyès ki Nathalie? Pearl.
Oh Nayalie? Non. Non?
Humm. Gad gon moun kap bay gon moun kap bay news yo mal e byen nan bagay la. Non si se pou bay news yo pa janm byen bay news. Premyèman m pa moun ki fè zanmitay konsa. Kòmsi m just kontan si w la oubyen just paske w pa byen avè m. Avèm ou byen m byen avèw m zanmi Yeah ou zanmi moun nan.
Tout wè zanmi m zanmi m zanmi m se Moun ki te lekòl ki te ti gwav avèm m pa janm gen m parèt sou moun m gen nouvo zanmi paske m pa gen tanperaman sa Yeah. donk li tap difisil pou just paske li te gon zanmi epi kounya li vin bon zanmi m pa tip de moun sa.
Ou di nan entèvyou ou fè avèk Carel la mwen pat Ou di nan entèvyou ke ou fè avèk Carel la ke mwen Ou pa tande menm konnen ou renmen m anpil ase m bay manti I do love you, you know that I know and I love you too Men ou jan sa m jere biznis ou m pa di m pa bay ankenn manti Why ou di konsa ke mwen te gen enterè m son biznis. Ou menn m gen enterè m. Poukisa ou panse sim te sipòte w m patap gen yon enterè nan ou? Why poukisa ou pat fèl? Ou fèk sot dil la, ou fèk sot dil sa la ui pigaw, pigaw kote ou di tèt ou non, ou fèk sot di ke ou pat kapab paske ou te chita ansanm avèk li, m fèl menm jou etc etc. Se exactement sa m sa m te di a. Poukisa ou fè chwazi dat 12 la? Paske li te Exactement. deja la.
Lè mwen wè Ou ke pa gen anyen dèyè dat 12 la. Why pou m ta gen bagay dèyè dat 12 lan? Because li ante mon ti jan. E m panse ke sa ante anpil moun tou, anpil moun ap poze tèt yo kesyon. E ou di ke si pou w ta refè l w ap refè l ankò. Èske ou ka fè yon lòt moun sa? Yon moun k ap lage nan yon dat epi w lage nan dat lan tou? Ban m di w. Oubyen se sèlman li menm? Ban m di nou.
Poukisa lage 2 album son fatalite? Reponn mwen kesyon sa. Poukisa 2 album soti non biznis Menm nan sou menm nan fasa Hollywood atis yo pa fè sa. Epi nap Se nap fè nap fè istwa cheri nou oblije ap fè bagay moun ap fè chak jou so imajine w ke Full Vanessa package se Sa full Vanessa package ou imajine w ke kounyè la yo pral di ok sa pa janm fèt men gon ti pitit ki te ki te ki te gen fè l. grenn ase pou l te fè l bon m tap refè l li pa gen anyen de mal e bon m di w premye bagay m paka konprann se poukisa yon moun panse ke m te ka fè E diva ayisyèn nan anyen avèk album mwen pa vre m pa gen fanatik e pa sa tout moun di so what's the problem. Pa gen moun ki ka oze di ke ou pa gen fanatik sa pap janm fèt nan listwa pou ki rezon kyès rebèl ki di sa kijan fanatik ou yo rele yo menm. M pa gen m pa gen tout moun se fanatik depi ou renmen mizik ou se fanatik Vanessa m pa gon klan m pa gon nation no I do not.
Sa fanatik ou yo di yo menm? Menm bagay lan depi digicestos yap sipote me dan dan dan paske bagay la pa komanse bagay la pa komanse depi bagay la pa komanse depi premye album mwen bagay la komanse depi digicestos lèm tap mande mache mande moun votem nan 1300 so moun kite kanpe la avèm ki konnen men kotem soti depi ti guava jounen jodi an esal ye yo toujou sipote w esal ye em jwenn anpil anpil sipo kap dim vanessa pa lage pa kite move tan pa kite anyen deranje w. Nou ansanm avè w nou kanpe avè w paske w kòmanse travay la e pa loray ki kale w la se vote yo vote w ki fè w te rive nan final G-cell stars. Ou gen anpil talan tou.
Humm yeah mèsi.
Ou gen anpil talan. So yeah.
Ou di ke ou pèdi anpil gig akoz de Rutshelle. Eske ou believe, eske ou kwè sa oubyen. Eske nou pral fè hot seat sa sou Rutshelle sèlman? Di m. Pase fò l ta chita la pou n pale. Ou vle m rele l? Fè sa non, rele Besto. Men stil nou.
Ebyen stil nou wi vava. Map okipe w tande.
Hatit se sak hatit cheri. Se fè zen. Se zen hatit ye. Ok. Nou chache nou fouye epi nou bezwen repons paske fanatik hatit yo se pou sa yo renmen hatit. Se zen yo bezwen.
Ou vin la nap pale de full package son album ke fòm diw ke mwen renmen album nan mwen tande album nan li nan Bagay mwen nan mizik mwen. So se pa yon sèl albòm ki te sòti 12 finalman? Non se pa yon sèl albòm ki te sòti 12. Lage l la bebe! Se 2 albòm ki te sòti 12 men se yon sèl albòm ke mwen t ap sipòte. Non m dakò ak sa.
Ou konprann? M dakò ak sa. Se 2 albòm ki te sòti but se yon sèl albòm ke mwen t ap sipòte. M dakò. Se yon sèl albòm ke m te kapab bay tout enèji m. Premyèman m twouve ke si m te nan staff ou, ou pa t ap sòti le 12. Oubyen si m te nan staff Wid bon m mande l pou l te pa t sòti le 12. M mande l sa. Gen, gen moun nan staff mwen ki te di m kisa m ap fè, men m pa t anvi bay vag. M pa t anvi fè vag. Lè m vin wè w ap sòti le 12, m di, you know what, pull back. Li di m, m te gentan anonse anvan, dat la se dat mannyè. Li pa dat li, dat la s on dat. Dat li, paske li te gentan anonse anvan. Kòman sa, ki lè, ki bò l al achte dat sa pou m ka al achte youn? Jodi a ki jou pou m ka achte l tou? Men fò, fòk ou respekte ke. Album sa tap sòti nan dat sa a epi. E fòk ou respekte tou ke mwen menm tou m gou album ke m te travay ki tap sòti nan dat la tou. Ke w chwazi sòti nan menm dat la. Exactement, m pa fè back, why would I? Poukisa? Ok now album nan sòti full package sòti nan dat 12 la eske w santi kounya jiskapresan jiskaprezan se te yon trè bòn desizyon pou te sòti album nan nan dat sa a? Dan dan dan mèt la.
Dan dan dan. So ou santi ke kòmsi ou pat fon erè a? Banm di w ti pawòl.
Ou wè de twa grenn moun kap di konsa ke oh se paske li sòti menm lè ansanm avèk lòt albòm ki fè l pa sipòte, yo pa tap sipòte anyway. Paske banm esplike w. It is music map rediw sa ankò se mizik depi ou kite kad mizik lan ou pral banm tout ti detay wap banm nan la nan li te fè tèl album bullshit ou wè moun ki pou sipòte a yo sipòte yo achte tou lè 2 album yo yo tande tou lè 2 album yo e se sak mizik e se grenn bagay sa m panse ke mwen paka fèl non men nou bezwen travay sou sa bagay se sèlman mwen menm nan. M ka pataje limyè m avè w Nou ka briye ansanm M pa oblije depi m ap briye fò m kache nan yon fènwa Depi m ap briye fò kache nan fènwa Wè mwen menm m pa t gen pwoblèm pou m te pataje douz la avèk whatever moun li te ye an Premyèman m s on boul limyè moun pa ka retire nan limyè m Èske sa m ap di w la. So si se t on moun ki te fè w sa ou t ap ok avè l? Woy se mizik Ou pa fè m anyen Ou pa tiye m ou pa deranje m ou pa fè m anyen. Ou santi poul pran emisyon an nan men nou wi. Wi nap pran yon pòz.
Li fò anpil? Li sipoze. Yeah paske janm tandel la la. Son avyon kap take off?
Li genlè ap. Yo genlè ap antre avyon yo ap pake yo.